E si tretman agresif, yon tretman kote ou pran medikaman pou bese, pou kalme yon maladi, pou bese sentom nan, te pi mòtèl ke maladi an? Mwa novanm, se mwa dyabèt, nou ap pale sou kesyon dyabèt. Nou pral gade kouman medsin konvansyonèl lan trete dyabèt ak medikaman epi ki altènativ ou genyen. Mwen se Doktè Dieudonné Jean Baptiste, m gradye nan Fakilte Medsin Inivèsite Leta Dayiti, apre m fè yon metriz an sante piblik epi m spesyalize an rechèch klinik e an epidyemiloji de teren. Depi 2013, m ap pratike medsin fonksyonèl, yon medsin ki konsantre l pou l chèche koz pwofond maladi yo olye ke li sèlman kontante l trete senptom yo. Si ou nouvo sou chèn sa, Oubyen si ou la yon lòt fwa, n ap mande w renmen chèn nan, pataje l avèk yon zanmi. Se yon fason senp ke w kapab ede nou pwopaje nouvèl sa a, paske ou pa oblije ap soufri jan yo fè nou konprann nan. Nou konnen gen de tip dyabèt, Donk mete sa yo rele dyabèt gwosès la kòm etanp 2 paske se egzakteman menm rasin yo genyen. Men lè w wè suk la monte, gen 2 gwo gwoup de koz ki fè ke li ka monte. Se oubyen w pa ka pwodui ensilin, sa yo rele l yon maladi otoimun, se sa yo rele dyabèt tip 1, oubyen Ou ka pwodui ensilin, ou pwodui ensilin, e menm nan kòmansman, ou pwodui anpil, anpil ensilin, men ensilin nan pa efikas pou l fè djòb li ki se rantre anndan sèlil yo. Yo rele sa dyabèt tip 2, e se ladann tou ou kab mete sa yo rele dyabèt de la gwosès la. Donk, plis sik lan ap monte, se plis ou gen tandans ogmante medikaman. Ou ta di ou fè yon bon bagay. Si sa m sot di an vre, enben depi ou bese suk lan, enben ou te dwe wè ke tout vye konplikasyon dyabèt ki lye a maladi kadyovaskilè, e, etsetera, ou ta dwe wè yo ap diminye. Men, se pa le ka. Gen yon etid yo fè pou evalye ipotèz sa. Sa vle di pou yo gade èske lè w bese glisemi an, lè w bese li avèk men, èske w ap obsève yon bès nan konplikasyon kadyovaskilè maladi dyabèt. Etid sa yo rele li Akò, The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes, se yon etid ki pibliye nan New England Journal of Medicine an Jyen 2008. Donk pa bliye, sa yo pral teste, ipotèz yo pral teste a, se yon kontwol agresif emoglobin A1C an, emoglobin glike an, avèk medikaman pou yo mennen li anba 6 pousan. Yon ti parantèz sou emoglobin A1C, sa l vle di? Enben, lè suk la monte nan san an, youn nan konplikasyon ke l pral genyen, se ke suk lan pral kole sou pwoteyin. Youn nan pwoteyin li kole sou li, se emoglobin. Emoglobin nan li rete anndan globil wouj yo, E globil wouj yo gen yon dire de vi danviwon 90 a 120 jou. Donk si kounye a ou wè ki pousantaj emoglobin ki genyen suk kole sou li, sa pèmèt ou gen yon ide ke ki nivo suk lan te ye nan san an an mwayèn pandan lè 3 a 4 dènye mwa. Donk lè emoglobin nan li enferyè a si pousan, si pousan an li koresponn a anviwon 126, se lè sa a yo t ap konsidere ke li byen kontwole ak medikaman, avèk yon tretman agresif. Men, tretman standar la, Ozetazini, yo konsidere ke suk la li kontwole byen dè ke li rete antre 7 e 7 pwen 9, ekivalan a 150 a 183 miligram pa desil. Donk, yo ta, yo te bezwen wè èske si yo mete plis medikaman sou moun nan pou yo kenbe glisemi an anba 6, èske risk maladi kadyovaskilè yo ap bese. Pou yo fè yon etid konsa, yo fè li nan sa yo rele yon etid aleyatwa, randomize, an double aveugle. Sa vle di, yo mete, yo pran yon gwoup moun pou yo bay tretman agresif lan, epi yo pran yon lòt gwoup moun, yo bay tretman standa la. Men moun, moun ki ap fè etid lan, nòmalman yo pa sipoze konnen twòp detay konsa. Se sa yo rele yon etid aleyatwa. Donk, patisipan yo, ki moun yo te ye? Men te gen kèk kritè pou ke w rantre nan etid la. Fòk ou te aje antre 40 e 79 an, e sètènman fòk ou te dyabetik, e fòk sik lan te pi wo, emoglobin glike a te pi wo ke 7 pwen 5. Donk, e gen lòt kritè ki te gen rapò avèk sa k rele èske w genyen ou non maladi kadyovaskilè. Divize patisipan yo nan 2 gwoup. Premye gwoup lan li menm li resevwa tretman standar la, sa vle di ki pou pèmèt ou kenbe sik lan antre 7 e 7 pwen 9 pou san emoglobin. Epi lòt gwoup lan li menm yo mete medikaman sou li, yo ba l plizyè medikaman, yo mete ogmante dòz medikaman, yo mete ensilin, yo ogmante dòz ensilin, epi yo kenbe suk lan nan yon nivo ki enferyè a 6 pousan. Kounye a, yo suiv moun sa yo. Men lè yo rive sou twazan edmi, yo di, Hum, ann fè yon ti analiz pou nou gade sa k ap pase. E sa yo wè an, se pa sa yo t ap tann. Apre twazan edmi, yo oblije sispann etid la. Poukisa? Ebyen, rezilta yo wè yo, yo kontrè a ipotèz ke sou Plis ou kontwole suk lan, plis moun yo pral viv an meyè sante, mwens yo pral gen maladi kadyovaskilè. Yo wè ke lè yo ogmante dòz medikaman yo, enben moun yo gen 22 pousan plis de chans pou yo mouri. Se sa yo rele nan statistik yon risk relatif. Men, an tèm absoli, ou jwenn yon moun ki mouri sou chak 95 pasyan ki trete avèk tretman agresif sa a lè w konpare li avèk lòt gwoup ki li menm resevwa mwens medikaman, lò menm ke glisemi an rete. Men, sa k pase la a? Nou te konprann ke se glisemi an, se nivo suk nan san an ki prensipal koz pwoblèm yo. Nou konprann ke se plis ou rive bese suk la, nenpòt jan ou bese l, avèk medikaman, ou te kòmanse pran ipoglisemi an, owo, suk lan pa vle desann, enben, Ou mete medikaman sou moun nan, ou ajoute yon lòt medikaman, ogmante dòz medikaman, oubyen iltimman nan dyabèt tip 2, ou ajoute ensilin epi ou di se ensilin pou lavi. Ebyen, etid sa a e anpil lòt etid montre ke pwoblèm nan se pa sèlman sik la. Gen lòt pwoblèm e prensipal lòt koupab lan

li fè kò reabsòbe plis sodyòm. Donk nan tretman ke yo bay yo, yo mete ensilin tou. Enben, lè w ap pran ensilin, gen yon konplikasyon ke anpil dyabetik tip 2 k ap pran ensilin, e menm moun dyabetik tip 1 ki pa rive kontwole e lòt paramèt yo ke m pral wè avèk nou toutalè yo, lè w gen twòp ensilin nan kò ou, Enben ou pa ka boule grès, paske grès pa boule an prezans ensilin. M sot di nou maladi kadyovaskulè yo ap ogmante, tansyon ap ogmante, maladi renal ogmante, risk kriz kadyak, avc, etc. Tout sa yo ogmante. Nan etid sa a, yo wè ke lè ou pran medikaman yo twòp, lè ou pran twòp ensilin, enben risk pou mouri de nenpòt ki koz li ogmante enkliyan risk pou mouri de kansè. Nan ka dyabèt tip 2. Twòp medikaman, twòp ensilin, e prezans ensilin menm nan dyabèt tip 2 pou lavi se yon pwoblèm. Kite m redi l pou nou. Nan ka dyabèt tip 1, ki se yon Karans an ensilin li endispansab, li nesesè ke ou pran ensilin nan paske sa se yon òmon ke w ap ranplase. Men nan ka dyabèt tip 2, kote ou pa gen yon pwoblèm de pwodiksyon densilin, men se yon pwoblèm ditilizasyon densilin ke w genyen, ebyen, mete ensilin sou lòt medikaman yo se mete abse sou klou. Jan etid akò la montre li, plis ou pran anpil medikaman pou bese suk lan, se pi vit w ap ogmante risk konplikasyon yo epi w ap mouri. Men lè sa a, kisa pou m fè? Enben se pou al nan yon medsin ki ap chèche koz yo. Koz dyabèt tip 2 se rezistans a lensilin. E koz rezistans a lensilin yo anpil. Se tout sa ki fè ke ti machin ki rele mitokondri yo pa rive fè travay yo kòrèkteman pou yo pwodui enèji. E sa k fè yo rele dyabèt yon maladi metabolik. Ki sa pou n fè? Se amelyore fonksyonman mitokondri yo. E ki jan w fè sa? Manje manje natirèl. Manje manje natirèl. Gen yon pakèt bagay ou ka fè sou sa, men elimine manje transfòme, pa bwè bwason gazez, se de veritab pwazon metabolik yo ye. Elimine tout vye

koze pwoblèm metabolik lakay ou epi kreye yon bòn woutin de somèy. Etid akò sa a, ki pibliye nan New England Journal of Medicine an Jiwen 2008, fè n sonje. Medikaman kapab pi mòtèl ke maladi an. Nan ka dyabèt tip 2. Twòp medikaman ensilin se absè sou klo. Vrè solisyon an li chita nan travay nan pilye sante yo. Donk si w te renmen videyo a pa bliye renmen l, montre sa avèk pous anlè la epi pataje l bay yon zanmi w ki gen dyabèt e nenpòt ki zanmi w Paske nou tout moun k ap viv sou tè sa a jodi a, nou a risk pou nou devlope dyabèt si nou viv sifizaman lontan e ke nou pa fè atansyon. Atansyon pa kapon, n a wè nan pwochèn videyo.